pa tout moun ou vin mande konsèy. Lòt moun nan ou gen dwa ti krik ti krak ou genyen wal rakonte zanmi sa afòw, wal dil bagay ou pap byen mache a mennaj ou. E pa pwoblèm mennaj ou gen dwa genyen, li gen dwa gen yon ti jalouzi, oswa l gen yon ti defo pa gen moun ki pa gen defo. Ou menm kap pran pran pòz plenyen an ou gen defo paw tou. Ou rive kot zanmi an olye poul ta eseye poul re chèche yon fason poul ta rezoud ou byen al baw yon bon konsèy, tout jounen lap diw kite mennaj ou, kite mariw. Si nèg la pa byen trete w se nòmal pou evalye sitiyasyon an pou bat dèyè w kite l. Men an menm tan tou si moun nan pa konn fè w anyen ki mal moun nan ap byen trete w se kèk ti defo l gen ki ka repare pa koute lòt la k pral di w kite pa l kite mennaj ou tande. Epi apre sa li pral fè w pran pran pòz di m relasyon l ap byen mache fè makak konnen w pa konnen le pli souvan relasyon w pa menm ap byen mache non se egri yo egri yo wè w ap byen mache relasyon w ap byen mache ansanm avèk mennaj ou oubyen a mari w apre sa y ap ba w konsèy pou kite moun ou an, yo menm menm menm pa yo ap maltrete yo yo pap kite moun pa yo a. Pwoblèm ou gen nan fwaye ou oubyen a mennaj ou, genlè pito w ta kanpe devan yon miwa w pale ak tèt ou oubyen chèche yon etranje ki lwen lwen lwen lwen pou al rakonte koze w. Gen de zanmi w al rakonte koze w, se kòm si espre yo fè pou y ap pouse w lage w nan yon tou, oubyen se nan fènwa y ap lage w nan latrin, san w pa konnen kote yo pral mennen w. Y ap ba w konsèy. Yo p ap menm eseye gade pou yo evalye de evalye sitiyasyon an. E sitou si moun nan konn byen trete w, ou konn moun nan trete w byen vrèman. Pa gen moun ki pa gen defo, menm ou menm k ap plenyen tout jounen an pran pòz gay gay ap nan zòrèy moun nan, ou gen defo pa w tou. Pa gen moun ki pafè. Men si kon premye konsèy zanmi an se bat dèyè w kite moun sa, alòske ou konnen nan pwofondeman moun sa konn byen trete w, pa koute zanmi sa tande. Valè w a te genyen konsa, zanmi w lan k ap pouse w kite moun ou ye a, li ta kite mennaj k ap maltrete l la lontan. Okontrè, yo toujou pran pòz relasyon yo byen, pafè, epi y ap montre w y ap fè w egzije mennaj ou, alòske yo menm, relasyon yo ap ba yo tèt fè mal tout jounen, yo espere yo ta gen yon relasyon tankou w. Paske yo pa ka gen relasyon tankou w lan, y ap mete bagay nan tèt ou pou kraze fwaye w, pou kraze renmen w ansanm avèk moun ou, epi yo menm yo rete nan relasyon y ap. Kote yo ye a, yo pap kite relasyon yo a. Banm di w, si w wè sitiyasyon an pa bon pou ou, pa kite yon relasyon konsime w. Si w evalye wè moun sa pa bon pou ou, moun sa ap maltrete w, se Kite moun sa a si w wè se sa k ap pi bon pou ou. Men pa al pran konsèy la paske se yon zanmi ki ap pouse w kite l alòske w konnen moun sa pa yon move moun, moun sa konn byen viv ansanm avè w. Se sa m vle fè w konprann nan wi. Bagay la ankò. Zanmi mennaj ou pa zanmi w. ke l te gason ke l te fi. Pa janm panse ke paske se zanmi mennaj mwen l ye l ka ede m prezève relasyon m, o m pral rive kote l m pral mande l. Ou ka mande yon moun konsèy. Men jan m di w lan, evalye konsèy moun nan ap ba ou an. Paske e pa tout konsèy ki nan enterè ou. Defwa moun nan egri oubyen l jalou de vi w ap viv ansanm avèk moun ou ye a, li fè tout fason ke pou l ka ba w tout vye konsèy pou lague w nan twou. So, anvan w, lè yon moun ba w konsèy, evalye l. Pa sèlman aji an emosyon paske w panse se zanmi mennaj ou l ye, l ap ba w bon konsèy. Se pa vre. Konsa tou l ka vini se koulèv ki vin nan relasyon an pou l gate relasyon, pou l toufe nou yon sèl kou. Men sèlman pran tèt ou. Lè w nan yon relasyon avè moun, se nou de k nan relasyon an pou n jere relasyon an, pou n kominike ansanm. Mennaj ou pa zanmi w, se mizisyen palè yo ye. Yo jwe mizik pou nenpòt moun ki vini. Yo bay bèl akèy a nenpòt moun ki vini. Jodi a w se. moun prensipal la, ou se mennaj prensipal oubyen madanm prensipal la, y ap ba w bèl akèy. Demen si Dye vè yon lòt vini tou, baton chokola, y ap ba l pi bèl akèy toujou. Sò, pa panse ke w vin twò konfòtab, w ap lage vant ou ba tout zanmi, antre tout kalite moun nan relasyon w. Yon relasyon se 2 moun ki fè l. Depi w wè twòp moun, twòp bouch antre nan relasyon, relasyon sa p ap dire, l p ap janm rive lwen. Ou ka pran konsèy nan men moun, bon aprann evalye konsèy yo. Se sèl sa m ka di w. Si w vle mete lòt moun ladan, ou konnen.